Ok, m bay pwoblèm m ka dakò ke yo pa vle m nan oto sa. Men, ban m di w. Se vre, fason ke m te reyaji an, gen dwa pa t sipoze reyaji konsa, men menm si ke m te fè l, ou menm ou pa t sipoze fè sa an retou. Ou pa t sipoze aji konsa. Pou jan ke nou te ansanm. So poukisa ou pa vle komsi tandem lè ke map pale komsi poun chita so pou tout bagay retounen jan ke li te a. Waww ou wè la ou di ase. M pat vin chita la pou ou. Mwen te ansanm avèk Kimi, li fèm konprann ke pou li wè w vin la, m etone m wè w vin la. Epi li dim pou m fon ti chita tann pou m pale ansanm avèw men si se pou sa w vin pale wap deja pa tande w. Dayè m pa bezwen tande sa yo ankò, m tande yo deja ok. M tande yo deja, m tande yo ase.

Lala, dat m pa wè w. Bon Didi, ou konnen m te pati. Ya, m sonje w te di m ou t ap pati vrèman men m pa t konn si w te la. Alò, m pa antre lontan non. Apèn ka gen twa jou depi m vini. A, sa vle di ou vini epi ou pa fè m konnen ou gentan gen twa jou isi? Ebyen, e lakay ou m t ap vini wi. Bon, sa n ap fè? N ap antre? Non, n ap rete la.
Bon, kòm la gen frechè, an n pale sa k regle menm. A m la, m poze.
Ou fè bèl timoun baba. Ou konnen.
Tèt chaje, m kontan wè w wi. Mwen menm tou wi.
Sè, gad kòman moun gen zanmi mesye. O apa m annik vini m vin wè w kisa k gen ankò. Aprè 3 jou an.
O.
Bon respè baba.
An tou lè ka m bay m vin pale avè w la wi. Fè ou vini ou pa vin wè m. Kou w gen bagay pou w pale a ou vini. An m e pa ou ki zanmi m?
Kès m gen kòm zanmi? E pa sèl ou m gen kòm zanmi? Pa gen pwoblèm, enben an n pale. Enben ok wi.
Avan tou, kòman w wè deja nan ti tan m fè m pa la yo? deja.
Bon, etan donnen ke m pa tèlman kwaze avèk misye, men, ra fwa m kwaze avèl yo, m pa wè misye ganyen non, pou kisa w di sa? Paske m pa konprann li menm menm. Kòman? Lè w di w pa konprann li an, nan ki sans? Paske m wè l ap veye m pou l al pale nan telefòn, m pa konprann li. Men men cheri, w konnen se gason, l gen dwa gen kèk bagay biznis, li ka poko kite w konnen, m pa wè ki rezon gen nan sa non. M pa wè pou ki rezon l oblije ap sere m non. Alo, mwen jalouzi kap pran la? E pa jalouzi non, antouka janm te wèl tap jwe kwen pou lal pale a, li jis fèm doute. Kòm m konnen sèl ou m gen kòm zanmi, m oblije vin mandew. Bon, de tout fason m pa panse son bagay ki mal. Ou konnen pafwa gen moun ki yon ti jan pèsonèl pafwa, e pa tout bagay yap regle yo vle kite moun konnen. Sak pou diw se yon sipriz lap prepare pou ou, li gendwa pat vle kite ou konnen. Ou pa panse sa? Men li pat sipoze reyaji konsa. Humm. Antouka Didi e zanmim ou ye fò edem siveyel wi. Oh sa son gwo job ou banm la ou gen lajan lala. Didi e pa zanmim ou ye ou paka fè ti sam ou wi.
Bon de tout fason m ka jere sa pou ou ok ou konnen m ka baw ti bagay sa sou de ti chèz men se pat pou ou m patap fèl paske tan vyeje nan moman sa e pa tout moun ki renmen lè wap veye yo ou konprann. Men sa map di, m pa kwè w ta zanmi pou ta sipoze kite relasyon nan kraze ke w fè ti sa pou mwen. Bon ou pa bezwen enkete w. Ou konnen m ka met kontwòl sou mize. Men yon sèl bagay, si ti kè w piti, si mize, bon m pa met nan tèt mwen lap fè yon bagay ki pa bon, men si ti kè w piti m ta di w men tèl pozisyon m wè l pi gwo, pi ga ke w rete sou kont mwen. M pa ret kwè sa.
Bon, enben ok, banm di w yon bagay. Fè, fè Marou konfyans. Pa kòmsi met nan tèt ou ke l ka fè yon bagay ki mal, oke. Pafwa gason yo gen kèk bagay y ap regle, se pa tout bagay yo vle kite moun konnen, ou konprann. Sa k pou di w si e pa kèk sipriz l ap prepare pou ou, sitou w te fè kèk tan deyò, l va twò. M ba ou t kwè sa non Didi. Bon.
Antouka, n ap jere tout bagay. M ap met kontwòl sou misye pou ou. Si l ta gen yon bagay negatif l ap regle, w ap konnen. Ebyen oke.
M kwè nan ou wi. A bon m di w.
Bon konnen m kapab. M konnen zanmi m ou yo pap lage m. Non cheri m pap lage w. Li te banm konsèy men li dim pou soti nan sa m ye a sa pa vi map mennen an pa bon kè janm ye a m pa gen yon m pa gen yon goud nan menm si ap di poum kite mouvman an bon eskem ka kite mouvman sa shit li te banm yon bon konsèy se vre men m pa yon bwas m paka ret mouri grangou konsa. Fòm fòm fon jan pou m viv. Bon m pa gen bwa
kèt. Li pa t konn si m te soti non. Kòm e kote w m te vini m jwenn ou nou fin pale, n a wè pi souvan. An, e sa m konnen, depi w te vin ban m misyon, e konsa w te vin lakay la? A, pa di sa, pa m di w n ap wè pi souvan kounye a. Hum, tèt chaje.
Bon kounye a si w t antre, ou t ap kouri soti konsa? A, Didi m ap vin wè w.
Ebyen, de tout fason, pa gen pwoblèm. Ou pa bezwen enkyete ou, tande. N ap jere tout bagay. M te kontan wè w wi.
Ni mwen menm tou, wi cheri.
Dakò. Dakò. N ap pale.
Ok, cheri.
Gad yon bèl bòs kap vin la. Misye free menn. La friz misye. Kèt. Misye gen bòs nan men li. Janm wè misye ye la li gen bòs nan men li. Misye free. Kèt. Te mande misye Vito ase misye ka jere menn.

M ap mennen yon vye vi, m vle kite sa bò sa, sa twòp moun pale m bò sa m vle kite l paske pou mwen l pa bon pou mwen. Ah m konprann ou wi ebyen m te gen yon bagay nan pòch mwen m ap wè sa ma ba w ladann bò sa paske m vrèman konprann ou. Jezi Kris k ap desann nan e bò sa. Pa gen danje baz pa gen danje kenbe sa nan w a distwè w. Respè bòs pam.
Yeah yeah pa gen danje. Ok mèsi anpil wi bòs sa.
Yeah.

Shit! Gen bon moun ui menn. Nèg pale a bòs la menn, bòs la jere m frè. Yow vye mouvman sa map mennen an fòm fon janm kitel pase Ayden pale m li pa bon pou mwen ditou menn pase m ka pèdi vim wi m ka pèdi vim frè oh nèg pale a nèa nèa jere m menn gade banm yon ti bwas la jounen m bèl la frè. Jounenm bèl men kèt sa m ta fè la Shit Bon antouka.
Siye ou wè fanm, wè l gentan santi misye ap twonpe l wi. Bon. Si m ta pran di Lala sa m wè misye ap regle nan zòn nan, ou kwè l t ap gen kè pou l sipòte? E tèlman m wè bagay yo ka di pou li k fè m pa di l sa misye ap regle wi. Bon men kounya l mete m veye l. Antouka e li k bezwen enfòmasyon m ap ba l enfòmasyon men m pa kwè l ap ka jere yo non. Jan misye vagabon. Bon men kounya l gon gwo bout fanm nan men l. Lòt la pati l kite l Ayiti epi l ap l ap byen pase. Tèt chaje papa, lanmou.
Alo? Mwen mi, mwen kwa te zo te preske rive. Bon men mwen ve mba wè cheve. Ti ben fè rapit chè, ou konen mba ka fè twop tan nan la riyan. Dako, mwen tan. Ya.
Bon mdou didi. M te gen randevou avèk yon moun nan restoran O Chalere a, epi pandan m sou wout lan, m kwaze avèk Nayou. Pandan m pral pale avè l, li pa menm vle kanpe pou l tande m menm, tout anprese li menm avèk Ayden, pa konn kote yo te sòti.

Genlè Nayou pa fè sal te dil fè a. Ou kwè Nayou ta blo non. Antouka e pou li li tap bon sil pa fè sa e li konnen.
Saw dim la? Piga Nayou pa fè sam te dil fè an non.

Kounya la l pa rele w menm. Li gen dwa pa wè w tou. Li poko re, bon m kanpe l m pale avè l m pa menm vle tande m lale. Men n ap tann li pou n tande sa l ap di nou fò l rele nou. N ap tann li.
Bebe, sa w t ap fè k pa w pa janm vini an?
A. Ou konnen se fanm mwen ye. Te gen kèlke preparasyon m ta fè, m te okipe. Ou fè m fè tout tan sa kanpe la a. Epi sa w gen yon move konsa cheri?
E pa yon vye pa itil m te kwaze ansanm avèk li. Depi lè m fin kwaze avè l la a, kè m pa kontan ditou non. Depi m panse ansanm avè l, kè m pa kontan. E ou vin bò kote m cheri, ou pa menm met yon ti souri sou lèv ou menm. Sa vle di ou fache. Bagay sa ki te pase deja baby? E byen ok bebe, an n kite sa. Paske a chak fwa m panse avèk sa, li domine m. An pasan cheri, e ou pa janm mennen m lakay ou?
Bon, cheri kòm ou vin sou sa avè m, m tou jwenn posiblite a pou m di w sa. So, lakay mwen te pran dife, tout sa m te genyen boule. Konprann? M pa t ka mennen w, m pa ka mennen w lakay mwen paske kay mwen boule. Aktyèlman cheri, se kay yon zanmi m mwen ye. M pa ka mennen w kay zanmi m nan. So, an atandan gen preparasyon k ap fèt pou m tounen lakay mwen, lè m tounen lakay mwen m ap mennen w, oke? Boule?
Kay zanmi menm? Epi w pa t janm di m sa cheri. Si w te di m sa. M tap fwa al lakay mwen an, dayè kay la se mwen ki tap viv ladan l pou kont mwen, men se kite m kite l m pa jwenn de grenn. M ta fè w vin ladan l? Bon, sa pa t nan tèt mwen cheri. Bon kòm kounye a kay mwen prèske fini, m pa kwè nou bezwen nan tiye tèt nou, bon kay mwen ap fini nan jou la, pa gen pwoblèm, m ap mennen w lakay mwen bebe. Enben ok, m espere sa. Dakò cheri. M espere ke w mennen m. M ap mennen w. Enben ok bebe, an ale nou. Alex.

Wi men.
Mwen le konsè nan sam te pale avan e a men. Mwen ba e ki sa nan men. A, ba e ma dem mwen men. A, sa k toube men. A, mwen le men. Jan te dim nan, mwen fèl konsa. Mwen te fèt soti a man zè men. Mwen fèl jan te dim nan bay. Wè, ou kòman se men e batay la zè men. Ou kòman se men e batay la. E gwo pa ou fè la wi. Mwen pise wè, pi devan wap dim sak ton bon kò. Tande ok men. De twa lòt soti ankò e pou tou pou krèm fanm nan mon gason. Ba nan bay leve men yo, ni fò on bay pale avèl zan gason. Men tou baz, lò pale a moun nan tou fòl eseye tande w tou baz. Non mwen wè moun nan ap tande w e jan w pale a, e fason pral pale avè moun nan an men. Gen yon fason monte sou moun nan, lap tou eksite tou bay jan men. Wè men, kòm ou gentan fè premye pa a baz. Kounya la e mennenl nan ti piscine li nan ti lanmè al pran ti plezi nou bagay sa yo lwa ap antre nan kay la pa antre men vid ankò achte ti flè bagay sa yo menn chame moun nan menn. Eben menn pa gen cho menn wap fèl konsa baz. Bagay pa gen cho non janw kòmansel la bat pou finil konsa bat pou finil pi bèl menm. Pandan semèn nan la ankò, ti soti, ti lanmè, bagay nik pran madanm ou la kè ou kontan, nou nan kay la la, pran ti madanm ou al fè ti flannen nan zòn nan avèl pou moun ap wè. Ay fanm renmen lè moun ap gade yo wi menn. Kòm si lap pase a mari l la epi lòt moun ap gade l pou yap pale de yo. Fanm renmen sa anpil wi apa.
Bon, mwen sè dènye tan la, m pa konprann Aydin ditou.

Janm wèl kòmanse viv byen ansanm avèm nan la eeh franchman m pap ret anba menl chyen k abitye bwè ze menm si yo boule djòl li se ze lap toujou bwè Aiden mèt fè sal vle m pap ret anba menl ankò paske pi devan nenpòt sa nenpòt ti erè m ta fè lap toujou leve zagòl sou mwen.

Alo? Kòman w ye la madanm? Mwen anfòm wi e ou menm? An mwen la wi m koze. Kounya w parèt sou nou? O bon ou kwaze m ou pa menm ka kanpe pou pale avè m menm e tout an kouri. O Kimi! Ou panse m t ap janm fè yon aksyon konsa? Sa se nan betiz w ap pase m la. Bon w te sòti avèk mari w ou pa menm ba l bagay la menm. Rezon k fè m pa t kanpe pale ansanm avè w se paske m t ansanm avèk Ayden. M pat vle Aiden sispèk sa ke nap fè an. Ebyen ou bal vag? Kilè wap bal li menm? M fin fè tout preparasyon yo, m fè manje kite pou li, bagay sa yo. Kounye a lèl vini, m dil konsa al manje map prepare ji an pou li. Kounye a lèm dil m pral prepare ji an pou li, li fèm konprann ke jodi an l pap bwè ji nan kay lan, se nan restoran Kiba li pral bwè ji. M vreman etone, m wè li dim konsa ke soti lap soti. Kounye a la mwen menm, men mwen menm ki gentan panse se jan m pral fè pou m met bagay yo ladan bagay sa yo, kounye a l fè m konprann li pa p gresi, m pa oblije fòse l. Ou pa bezwen enkyete w, ou wè jodi an la, m ap fè tout sa m konnen, nenpòt jan depi m fè manje pou li, depi m fin fè je an pou m tou met bagay lan ladan l pou li. Ebyen ok, m swete w fè sa. Yo dakò, m ap tann apèl ou. Genlè e paske l te ansanm avèk Aiden an ki fè l pa t vle kanpe pale avè m nan. M konnen.
E timoun Aiden yo menm? Men, kòm li di l ap fè sa, m ap tann li. Enben, enben ok menn. Yo, m ap suiv tout konsèy ou yo menn. Men, talè menn.

Ay pa fara pandan wap vin la wèm kanpe pou kòm nan e panse map panse a bèl ti moman m te konn ap pase a madanm mwen menm bal ti flè menm jan m ba jeune homme pou m bay love sa ankò. Men pa kite n kite. Nan monchè nou pa kite men ou konnen distans bagay nou pap janm wè e nan telefòn sèlman. Ou konnen relasyon an pap janm bèl konsa menm.

Jodi a bebe m pou yon bon ti manje kite pou ou wi. Evre?
Jodi a cheri m prepare yon ti manje m konnen w renmen bagay sa yo. Anmweyy sa w ap fè al manje non m pral prepare je an.
Enben ok. Eske Nayou ap resi rive sou le Aiden tout bon? Eske sèt fwa si Nayou ap resi kite kay la? Antouka ann swiv.